Di pou sa l ye. Di pou sa e pa bèl ye. Kòman w ye? Mwen la, dat m pa wè w. Mwen la, mwen la. E pa m tande yon sèl koze bagay di pou san, di pou san k ap pale nan Chili. Ki bagay di pou san sa? Waww Fritfrit!
Piniella chwazi bay tout moun ki t ap travay yo di pou san nan kòb AFP yo. Kisa?
Kite m chèche yon kote m mete vye telefòn sa. Pitit m pa ladan li, ou konnen m pa t ap travay. M pa nan di pou sa non. Men m gen yon plan. Ou konn sa m ap fè? Ki plan w genyen menm? M ta goute kòb sa. Sof si m ta retounen avèk koyo a m te ansanm avè l la. Hehe! Pou sa w fè koyo sa a kounya? Bagay sa parèt gadon.
O!
Jan w kite nèg sa, ou panse nèg sa pral tounen avè w ankò? Sa gen yon bare m konsa?
M di w se li k pou fè m goute. Sa w gen ou pa ka jere sa ansanm avè m non. Ebyen ok.
Ki plan w gen menm? Sa w vle?
Ebyen sa m ap fè? M ap retounen lakay li a. M ap di l nou retounen. Pou jan w te kite nèg sa mal, epi w panse nèg sa pral tounen avè w ankò? Ki jan de nèg pou nèg sa ta ye? Nèg lan al travay lèl vini li pa jwenn ou nan kay lan, ou pote kabann li, ou pran tou sal genyen, nèg lan vin jwenn kay la a vid, wal jwenn yon lòt nèg kounye a ou panse pou nèg sa a ta tounen avèw? Banm di yon bagay. Lapri anpil fè jenou kwochi. Twòp pale anpil. Konn sak pase?

Manmzèl pran tout sa nèg la genyen l kite kay la a vid li pran kabann nèg lan li pran tout bagay antouka papa si se pou konsa pou m manje lajan yon nèg m pap rive nan lavi mwen menm depi m pa renmen yon nèg m pap manje lajan l.
Hay mesye! Gade kijan mwen menm Karankloum m vin bo ti gason. Hay! Di pou sè m nan dada m, s on kesyon de AFP k ap fè lalwa nan moman an nan Chili. Yon moun ki pa t ap travay, m pa ka fè anyen pou ou papa. E di pou sè m m ap boule la, m ap bwè gwòg mwen. Hein! M pa regret fanm lan menm gale kitem lan kounya lililililili sa vèy m ta va boule kob sal ya kounya lili map boule kob banm pou kontan ay ay m pa regret li non non m pa regret li eehh ya di m mache ben bouche say pote m pa regret li nan.

Ki moun kap kraze pòt la konsa eske moun sa edem peye kay nan chili. M poko konprann ou fèm konprann. Fèm konprann senaryo sa m poko konprann anyen.
Men Karaklou cheri, sa w gen la? Madanm ou vin jwenn ou Boubou?
M pa konprann, m pa konprann, esplike m fè m konprann. Imajine w yon fanm, may travay vini m vini, m wè tout bagay. Charye ou bwote tout bagay, wè jwenn lòt moun a ou, m vin jwenn kay la vid, wè jwenn yon lòt mouche, epi kounye a li li li pou mwen ou rantre byen serye fè w di se kay a manman w ak papa w, ou vin banbile, ou tande kòb a FEP tonbe, ou vin manje. Sa k pase cheri? Ou pa renmen m ankò? Ou pa damou ankò? Hey cheri, wè m ou fè m atis yon fwa. Si m pa damou w ankò, Wi. Ah ou fèm atis on fwa. Si se pou damou, cheri m te damou Ou tèlman banm vye kou, ou fèm gen degou Vire tounen son diskisyon ki pa janm pot solisyon Ou mèt ale, fout ale nèt Kounya avèg la wè klè Ou mèt ale m di w, fout ale nèt. Kounya avèg la wè klè. Lè m t ap redi travay, ou t ap fè libètinaj. Kounya m rekonpanse, ou vle vin ede m gate. Kontinye al banboche, w a wè ki rezilta l pote. Ou mèt ale, cheri ale nèt. Kounya avèg la wè klè. Ou mèt ale m di w fout ale nèt Konnya avèg la wè klè Deyò Deyò Fout ou deyò lakay la Si w wè sa cheri m pap fon pa Ou pap fon pa
Si w pap fon pa Konnya m rele w m boure w la Cheri sa w gen la Deyò Eee non non non non No me toca No toca l mi.

M jwenn ou charye tout bagay wè jwenn yon lòt mouche kounya ou tande di pousan m tonbe di pousan AFP pranm tonbe kounya leli ou vini la kounya pou vini edem gate fout ou deyò. Se pa sèl pou di pousan pa manyen pa pa pa manyen pa manyen bon bon wap fè tansyon moute la 238 pase 75 wi fout ou deyò m di w deyò Hay fou deyò